Etazini avèk Izrayèl ki te gen pousib peyi Iran avèk yon pakèt enstalasyon stratejik e avèk tou reyaksyon rapid Iran sou kèk peyi nan rejyon an ki abrite baz militè amerikèn. Mwen se Jacquelin Belizaire, m ap pale avèk nou depi studio nou nan Maryland e nan Washington DC, kote ke sitiyasyon konplike, lemond a feu, lemond cho, avèk gwo nouvèl sa ki tonbe a, n ap pale de aksyon, aksyon koòdone ant 2 alye, n ap pale de

3 sous pale de li se Benyamin Netanyahu ki se premye minis Izraelyen se li ki premye anonse ke enben misye mouri nan frap e ta sanble ke misye mouri nan frap yo. E prezidan Donald Trump li menm li konfime ke enben gid siprèm Iranyen an enben li mouri. Gen demanti ki soti tou bò kote

gen anpil reyaksyon ki soti enpe patou atravè lemond. Ke se bò kote Òganizasyon Mondyal la, Loni, ke se bò kote lòt peyi ki nan zòn nan, ke se bò kote lòt peyi an Ewòp, genyen de deklarasyon ki fèt an chèn e kowòdone ki soti an Ewòp. Izrayèl li menm, li prezante operasyon kòm yon operasyon prevantiv Lèzetazini fè l tou fas ak pwogram nikleyè iranyen an. Nou konnen ke nan aktyalite a sèjousi te gen anpil koze sou pwogram nikleyè iranyen an e Iran te dakò pou l te fè diskisyon sou koze a avèk Lèzetazini se paske nan negosyasyon endirèk ki te fèt yo, se ke se le nikleyè avèk sanksyon Lèzetazini kont Teyeran. Donk se te gwo bagay sa ki t ap fèt, se negosyasyon sa yo ki t ap fèt, epi boum, prezidan Donald Trump fè menas li yo, enben pase a yon pasaj al ak kote ke enben yo atake Iran. Ofansiv sa make yonn nan pi gwo atak, pi gwo ofansiv ke yo fè kont Iran depi plizyè deseni. Fò n di ke an jen dènye, ane pase, enben te gen menm 12 frap ki te fèt, se Izrayèl ankò avèk Lèzetazini ki te fè yo sou Iran e gen anpil moun k ap gade ki di ke enben Iran ta jounen jodi a afebli avèk frap sa yo. Donk, Prezidan Donald Trump li menm li afime, li menm li di ke Gid Siprèm nan, enben, Ayatollah Khamenei, enben, misye ta mouri. Otorite iranyèn yo, yo menm yo kontinye demanti a. Donk, jiska prezan gen anpil kesyon k ap poze. Eske vrèman li mouri? Eske vrèman li pa mouri? Enben, gen sous, pa gen sous endepandan. Paske Lèzetazini di, li mouri nan vwa sous ki pi ofisyèl Ozetazini an, Prezidan Donald Trump di, enben li mouri. Genyen yon lòt sous ankò, se Premye Minis Izrayelyen an, Benyamin Netanyahu, ki se li menm avan ki te deja di ke li mouri epi lòt sous yo tou, lòt sous yo di ke enben li pa mouri, se de grann sous, de sous ofisyèl, yo tout chak di yon koze, enben se jou k ap vini yo, e ka pral di nou kijan sa ye. Donk frap yo fèt e Prezidan Donald Trump di ke enben eh gen frap ankò kap fèt. Yo pale de frap prevantif, se de vokab, se de naratif, se de jargon ke w apral tande anpil e ki ap eksplike e kèk fraz. Tankou pa egzanp, frap prevantif la son bagay ke yo vle, yo vle anpeche, yo vle ale alavan, yo vle Yo pa vle ke Iran demen vin gen zam nikleyè. Men Iran te deja di ke l pap gen zam nikleyè, li di ke anrichisman uranium ni an se li gen yon vize pasifik. Se ke loksidan, se ke Lèzetazini pa fin kwè yo paske ta sanble ke Iran li menm gen jan pa l, li gen afè pa l ke l ap mennen. Donk e gen frap yo ki fèt men gen ripòs ki fèt tou, gen reyaksyon ki fèt tou, gen sa n ta rele reprezay ki fèt tou kif kif ki fèt enben sa Iran fè Iran li menm li lanse 2 misil avèk drone kont Izrayèl e kont baz amerikèn nan rejyon Mwayen Oryan. Atak sa yo, yo siyale ke yo fèt nan e peyi ki yon ki alye avèk Lèzetazini kote ki abrite baz amerikèn se Katar, se Koweit, se Bahrein, se Irak, Jordani ak Arabi Saoudite. Men Iran presize tou ke ke li pa genyen anyen avèk peyi sa yo. Li di ke peyi sa yo li pa gen anyen avè yo, w ap wè ke yo pa, li pa, li di ke li pa vize yo dirèkteman, men li sitou vize baz amerikèn ki genyen nan peyi sa. Sa se pawòl peyi Iran paske gen nan gwo gè sa yo toujou gen la kominikasyon jwe yon wòl ekstraòdinè. Paske non sèlman se yon gè fizik gè nikleyè kap fèt men genyen tou gè dè nèk la kap fèt kote ke kominikasyon wap tande ke gen anpil pawòl tèl sous di tèl bagay tèl kote di tèl bagay e prezidan Donald Trump li menm non sèlman lap pran brifing lap resevwa enfòmasyon kap soti e bò kote moun ki la pou sa. Men tou li menm li gen de deklarasyon tou ke lap fè tanzantan. E pa egzanp bilan, yo kòmanse pale de bilan pwovizwa, gen ta gen menm lakwawouj, kwasan wouj nan peyi Iran ki pale de 200 mò, 700 blese, sa se sous iranyèn. Ankò nan sitiyasyon sa yo, li difisil pou jwenn yon sous endepandan kap baw egzatteman sa ki pase a, e donk gen anpil moun ki wè, k ap analize, ki di ke, enben se yon konfli ki riske, enben eh gaye nan rejyon Mwayen Oryan, sa yo t ap pale eskalad vyolans nan rejyon Mwayen Oryan. E sa k fè tout moun sou brenzeng yo, notamman gen e òganizasyon mondyal la, n ap pale de Nasyonzini, ki li menm, enben an urjans, enben reyini e y ap pale de sa, enben Negosfon di ke negosyasyon ki t ap fèt, negosyasyon nikleyè yo, enben yo yo pa t abouti malgre te gen diskisyon entansif ki fèt, fò n di ke li fèt te gen 3 seri negosyasyon ki te fèt, yonn te fèt, premye a te fèt nan Oman, 2 lòt yo fèt nan Jenèv nan peyi la Swis e katriyèm nan ta pral fèt lendi a la k ap vini nan vil Vyèn nan peyi Otrich. Donk Iran li menm l akize Lèzetazini dèske l t ap fè anpil egzijans, egzijans ke l estime ki eksesiv. Lewòp te mande yon solisyon li menm negosye e pou yo evite eskalad la. Loni li menm pandan se tan li kondane frap yo e li krenn pou pa gen yon konfli ki elaji. Lè yo di ke l'ONU kondane lè frap, li pa di lè frap amerikèn, lè frap izrayelyèn, lè frap iranyen, li kondane tout frap yo. Se trè diplomatik, e se de bòn gè, se byen jwe osi, gen sajès ladann, kote ke li di li kondane lè frap, e gen pil frap ki fèt. Gen frap an kowòdinasyon ki fèt Etazini avèk Izrayèl, men gen frap tou Iranyen ki fèt sou plizyè peyi nou tap baw yo, tankou Koweit, tankou Arabi Saoudit, tankou Katar, tankou Bahrein, tankou Jordani, tankou Arabi Saoudit. Donk, Kisa bagay la ye e anje santral yo se anrichisman uranyòm, se enspeksyon entènasyonal, se sanksyon amerikèn, se pwogram misil balistik yo. Premyèman nan negosyasyon ki fèt yo, Iran pat vle pale diskite de misil balistik. Etazini li menm te vle rantre nan koze a men Iran di non. Iran di ke l vle diskite de 2 bagay se le nucleaire, pwogram nucleaire la avèk sanksyon Lèzetazini. Donk, e pou kèk moun ta sanble ke yo te vle jwenn yon antant, men yo ta pral gade sa lendi avèk lè teknisyen, lè teknisyen onizyen, lè teknisyen iranyen e lè teknisyen ameriken. Donk, kounye a, e sitiyasyon an vin la konplike, n a pral gade nan lè pwochèn zè ki sa k pral pase, pa egzanp se yon atak prevantif diton, e n a pral gade pou n wè èske gen lòt bagay ki pral fèt ankò. E sa gen konsekans tou, e premyèman gen chèf diplomasi amerikèn nan, sekretè deta Marco Rubio ki te gen pou l t ale ann Izrayèl lendi a la, enben vwayaj la ranvwaye. Epi nou te kapab wè tou ke otorite amerikèn yo te mande tout ameriken, e sa te se te yon siy ke yo te mande e tout ameriken ki nan zòn nan pou yo menm antre lakay yo, moun ki sitou ki an Izrayèl, sitou nan zòn Tel Aviv yo. Paske yon atak kap fèt sou, paske si atak la tap fèt an kowòdinasyon ant Izrayèl avèk Lèzetazini, enben kapab te gen reprezay ki fèt sou Izrayèl. Donk otorite amerikèn yo te mande pou moun yo, e menm anbasadè ameriken ki lòt bò a ki Huckerby, Huckerby te mande tout pèsonèl la pou yo ale menm yè vandredi a, se te yon siy. Donk, E premyèman eske e rankont Vyèn nan ap toujou fèt? M doute fò men e nòmalman li te prevwa, yo te fikse l pou fè l lendi nan a Vyèn an Otrich. Se negosyasyon yo ki te gen pou te fèt. Gen gen plizyè deklarasyon ki fèt a l'ONU notamman gen Mike Walls ki e n ap pale de anbasadè Lèzetazini nan l'ONU ki li menm di ke enben le mond rive nan kafou e Etazini kanpe pou l jwe wòl ke li dwe jwe a. Epi genyen anbasadè lèze anbasadè e iranyen nan Nasyon Zini tou li menm li di ke se yon lòt e e atak ki fèt e son agresyon ki fèt de la pa de Zetazini. Donk, e se anpil koze kap pale, e fò n di tou ke pandan se tan, gen anpil reyaksyon ki fèt atra, ki fèt e nan le mond. Genyen e dyaspora, dyaspora iranyèn nan ki li menm Ozetazini, nan Los Angeles pa egzanp, yo gen yon pakèt moun ki leve sot deyò pou bat bravo, pou kontan, pou felisite Lèzetazini avèk Izrayèl ki fè aksyon sa. E gen yon non ke yo site anpil, anpil, anpil, anpil, sèdènye tan, pa sèlman pandan frap sa yo, men se Reza Pal pa lavi pa lavi se pitit chadiran nou konnen bon sa se listwa ke e se ekip sa ki mete atè chadiran donk li menm yo tap pale anpil de li li menm se yon figure kle nan opozisyon kont Repiblik Islamik la. Li konn pran lapawòl e li gentan pran lapawòl deja. E se sa Prezidan Donald Trump te di, li di konsa ke Gid Siprèm nan, li mouri, donk kounye a, se pou moun yo pran gouvènman yo. Pran gouvènman. E depi y ap pale de pran gouvènman, depi opozisyon ap pale de pran gouvènman, enben se non sa a, se Reza Pahlavi ki se fis e ki misye ki misye ki an egzil se pitit Cha di Iran an yo di ki ta dwe al pran e pouvwa. Donk depi yè fò n di ke Prezidan Donald Trump te deklare depi yè vandredi a ke e li pa kontan li pa kontan pou jan negosyasyon yo ap dewoule pou pwogram e li di sa l pa vle a sa l bezwen an Iran poko ba li l li vle li pa vle ke Iran genyen

Kouri bri lanmò li tu prèm non, li tou dabò yon kesyon strateji de gè, de lenfòmasyon. Nou kapab m kapab di l konsa, li kapab yon strateji pou tante konfime reyèlman eske Izrayèl ak Etazini atenn objektif yo.
Izrayèl ak Etazini kapab konnen reyèlman yo bonbade enstalasyon. lè li tap pale nan diskou sou Etat de l'Union, the State of the Union Address, li di ke li ta renmen ke sa rezoud de fason diplomatik, men li toujou mete menas frap la sou Iran, li toujou mete l sou tap yo, byen ke sondaj ki fèt Ozetazini montre ke, enben, Pa parèt Gid Siprèm nan ak Prezidan, li kapab yon strateji tou pou kapab twouble vijilans ènemi an. Anonse bri lanmò Gid Siprèm nan tou, li kapab yon zak delibere pou destabilize peyi a. Piske gen anpil moun nan yon peyi ki toujou pou e anpil lòt ki toujou kont, ebyen sa yo ki Kont kapab leve kanpe. Sa yo ki pou tou kapab leve kanpe, vise vèsa.
Nan yon sikonstans parèy, Etazini kapab kreye yon soutyen politik entèn, yon soutyen popilè entèn m kapab di tou, pou vin konsolide agresyon militè li a. E

Yon moun ki al fè èrè, vole, twonpe oubyen vin fè èrè, reklame pouvwa, li kapab tou bannann. Nou kapab di, e la genyen anpil anje. Men nou kapab wè aksyon Etazini yo jiska dat.

nan nan nan rejyon mwayen oryan enben sa vle di se pa yon bagay ki ki gen jwèt ladann paske lè lè lè etazini mete 2 gwo pòt avyon notamman lè w pale de USS Abraham Lincoln nan nan gòlf la enben pa gen jwèt nan nan nan koze sa avèk 2 bonbadye 2 pòt avyon Epi san konte tout sa dispozitif ki deja genyen nan rejyon an, mezanmi, enben, e te gen anpil risk pou te gen yon frap, men gen anpil moun ki pa t ap atann yo de frap la, sitou ke pral genyen yon reyaktan, ta pral gen yon reyinyon ki ta pral fèt lendi k ap vin la nan Vyèn nan peyi Otrich sou kesyon pou yo te kontinye e lè sa ta sanble ke de bagay ki pi serye ta pral diskite non sèlman l pa t ap senpleman trè diplomatik men l t ap vin nan la pratik paske e genyen teknisyen onizyen yo sou kesyon nikleyè la genyen teknisyen Ameriken ki t ap lòt bò a, gen teknisyen iranyen ki t ap lòt bò a akote lòt diplomat ki t ap prezan nan kesyon sa. Donk nou wè ke eske Jared Kushner avèk Steve Witkoff te konnen ke frap la t ap fèt? Bon, m imajine m ke yo te konnen paske se son lè zanvwa espesyo Dèzetazini nan gwo koze sa yo. Donk mezanmi se konsa sa ye depi maten an la bonè bonè enben gen frap, frap kowòdone ant Etazini ak Izrayèl sou sib iranyen kote ke gon pakèt pwovens an Iran ki pran frap e enstalasyon yo pale de enstalasyon stratejik. Ki bilan? Nou poko konnen bilan an tèm materyèl sof ke gen kwasan wouj nan Iran ki pale de 200 mò, 700 blese sa se sa se yon nivo men lòt kote tou e gen lòt peyi tou ke Iran li menm lè l ap fè reprezay li yo enben li gentan li gentan frape bonè li tire sou Izrayèl byenke Izrayèl entèsepte yon pakèt dwòn e li voye de misil I voye des drones. I voye sou Qatar, sou Koweït, sou Bahrein, sou Irak, sou Jordanie, Arabie Saoudite. E gen aeroport menm ki pran frap. Men Iran di ke li pa gen pwoblèm avèk peyi sa yo. Men se sitou baz militè ke les Etats-Unis genyen nan zòn sa yo. Se yo ke yo te vize. Men an atandan la grande question, la grande question, ki sò, ki kote gid siprèm nan ye, n ap pale de Ayatola Ali Khamenei. Ki kote l ye, eske l mouri oubyen pa mouri men daprè Lèzetazini, daprè le prezidan ameriken Donald Trump, daprè le premye minis izrayelyen Benyamin Netanyahu, enben misye ta mouri, men selon sous Izrayelyen yo, enben misye pa mouri, non sèlman yo di l pa mouri, men yo di se misye ki pran tèt kòmandman e sitiyasyon an. Donk, sa vle di ke konnya gen yon bagay ki pa ok. Sa vle di, nan enfòmasyon sa yo kap soti a, gen yonn ki pa vre. Men se sa nou genyen, nou ba ou enfòmasyon konsa, se lè zè kap pral di Enben ki sa ki vre ladan, ki sa ki pa vre ladan. Jabez usa ap eseye jwenn e maksimòm enfòmasyon. Enben nou konnen ke tankou m te di nou nan kòmansman an, enben e tout gwo medya entènasyonal yo, yo yo an mòd edisyon spesyal kote ke y ap jwenn enfòmasyon kèlkeswa kote l soti paske e Lewòp reyaji e genyen genyen sekretè jeneral la Antonio sekretè jeneral e òganizasyon mondyal la nap pale de nasyon zini Antonio Guterres li reyaji li kondane lè frap e gen gen gen Mike Walls ki se anbasadè lèzetazini nan lòt bò a li reyaji donk gen anpil moun ki reyaji e gen Lalmay, Lafrans gon lòt peyi ankò yo menm yo mete yon deklarasyon konjwent e ladan n tande prezidan Macron ki pale ki di ke enben yo menm y ap pwoteje yo menm enterè yo kanmenm e li pran, e pran, e pran ak de sa ki fèt la, e toujou yo toujou yo menm pa dakò avèk pwogram ke Iran ap eseye mete sou pye pou l gen zam nikleyè, yo menm tou yo, yo pa vle koze konsa. Donk sa vle di ke sitiyasyon ap evolye tanzantan la nou konnen ke Dekalaj orè a tou li gon efè tou sou enfòmasyon paske avèk fizo orè la lè w pa egzanp nan rejyon mwayenn oryan pa bò isit donk lè lè yo t ap pran frap yo li menm li te bonè bonè pou nou nou menm nou t ap dòmi lè ke etazini avèk izrayèl t ap

Eske reyinyon lendi a lap fèt toujou? Pa gen, m poko resevwa nòt, m poko resevwa enfòmasyon sou li. E ta sanble ke l pap fèt. E Marco Rubio, chèf diplomasi amerikèn nan, sekretè deta a, li menm li te gen pou l t al an Iran, pa an Iran, an Izrayèl, li te gen pou l al Tel Aviv lendi, enben e vwayaj sa a li menm li ofisyèlman anile. Donk Prezidan Donald Trump li di ke enben sa se sa se twòkèt la, chay la dèyè paske li di enben li gen pou l refrape ankò diran semèn nan. Donk n ap swiv pou ou. Mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou. Se la n ap rete.